Lè yon moun konn lalwa, li viv pi byen, li toujou ap lite pou evite tout sa lalwa rejte. Pou fasilite tach la, ou pa ta renmen konnen kisa lalwa mande? Ebyen, branche Radyo pa w chak samdi, sòti katrè pou rive senkè nan aprèmidi. Nan espas tan sa a, Mèt Gary Paul Angrand pran tout dispozisyon l pou l prezante w yon emisyon titre Konesans sou lalwa. Konesans sou lalwa, Se yon emisyon de vulgarisation des grandes notions du droit, kote wap apwann konnen sa la lwa dakò pou fè ak sal pa dakò. La loi est une pour tous, nou tout dwe konnen la lwa, sa ap ede nou administre vi nou pi byen. Pitit mesye Bètyè yo, nèg yo ka. Nou di bonswa a tout zanmi emisyon Konesans sou la lwa. Nou salye Mèt Ananudd, JJ Wood, nou salye direktè radyo a Rony Manville Delva. Ki se fanatik emisyon sa ou menm tou ki deja branche menm si lapli ap tonbe ebyen nou kontan pou nou an chè an nòs nan radyo a pou nou prezante w emisyon sa emisyon an ap fèt sou demand yon fèvan oditè emisyon konesans sou lalwa te mande nou pou nou bay yon esplikasyon jiridik de la lwa di karma. Explication juridique de la loi du karma Tout ap pale de karma, K-A-R-M-A, kòm yon jistis enfayib, kòm la lwa de la jistis divin ki gen yon balans enfayib, ki de yon presizyon absoli, yon lwa ki lye sajman e entelijamman lefè a lakoz, Hein? Li mande nou pou nou plus clair sou li. Li te menm di nou eske li te ka di e kòm esplikasyon ke lwa di kama a se menm sa yo te konn ap pale de èy pou èy e dan pou dan an. Menm jan yo te konn ap di celui qui tue avec l'épée, avec l'épée il mourra. Ok. Nòmalman, mwen menm avèk ou, nou toujou konnen ke lenjistis se yon bagay ensipòtab. Anpil fwa yon moun komèt yon krim inyòb, ebyen, pa gen moun k ap kontan lè moun sa a pa resevwa pinisyon. Pa gen moun k ap santi yo alèz lè yon asasen kontinye libreman a pèpetre se krim. lè yon nèg kap mache vyole pitit moun e ke se jwe yo jwe avèk li yo pa bal ase pinisyon pou yo te bèl lè yo konnen klèman yon nèg fè yon yon krim yon vyòl yon vòl epi yo wè la jistis ta va relache yon malfetè ou nan lòt sans. lèw ta va konvenki ke yon moun inosan epi yo ta va wè lajistis kondanel sa vle di ke pa gen anyen ki pi revòltan pase bagay sa yo mwen pale la a. Nòmalman jistis imèn nan.

Jistis sa ki byen plis siperyè e byen pli fyab ke lajistis dèzòm, hen, li menm vrèman son jistis enfayib. Se li nou rele lajistis divin oubyen ankò nan peyi oryantal yo, yo pale de la lwa di karma oubyen ankò le karma tou kou. Kisa ki rele jistis karmik la? Kisa ki rele karma a? Kisa k ap dirije l? Kòman li fonksyone? Ki chan daksyon li? Ki enplikasyon li? Otan de kesyon trè enteresan anben nou te ka reponn. Paske lè w pale de jistis, s on bagay ki ta dwe jis,

Afime l. Yon jij ki ap chèche fè avoka plèzi, oubyen k ap chèche fè yon seri de moun plèzi, anben la a, w ap difisil pou w jwenn jistis nan men yon jij konsa. Sa pral depann tou de lapolis, di jij denstriksyon. Sa pral depann tou de kiyès ki komisè divaneman, oubyen kiyès ki sibtiti komisè divaneman. Ok. Sa pral depann tou Kiyès ki fè pati de manm jire a, jire yo, kiyès ki jire yo pa egzanp. Donk sa vle di ke gon pil faktè ki entèveni la lè w ap pale de kesyon de jistis. E sa pral depann tou ki avoka ke w pran pou entèvni pou ou. Ensi, otan sè diferant enstans ou wè meni la tach avèk rigè e konsyans pwofèsyonèl, otan ke w ap genyen yon pwosè ki abouti a sa nou rele yon vèdik ekitab. Men malerezman, e sa m ap pral di a i pa difisil pou nou konstate l, e an premya liy, prensipal pati konsène yo, koupab avèk viktim avèk avoka yo, anben se lwen dèt toujou le ka.

Anben se sak fè apre midi a map ede nou konprann tout un chacun tout moun kap koutem gason kon fanm ke aprann konnen ou gen dwa a l'action men sèlman a l'action konnen ke gon konsekans konnen ke gen yon konsekans. Kèlkeswa atòm byen ou fè a, tann rezilta. Kèlkeswa atòm mal ou te ka komèt la, tann rezilta ou santsib. E apremidi a, atravè emisyon sa a, mwen vle di nou ke wè dan linivè gen twa pwen komen ak tout sa ki egziste dan linivè. Se lenpèmanans. lasoufrans oubyen ankò lensatisfaksyon epi aprann konnen ke pa gen anyen ki vini de li menm. Moun, bèt, objè, vil, montay, planèt, etwal, plèzi, lajan, lakonesans, lè souvni, tout sa w ka imajine, tout sa w pa ka imajine, absoliman yo tout

Pa gen anyen ki egziste si pa gen yon fen, yon moman a lôt, yon jou ou lôt. Lè ou santi kè ou kontan, lè ou manje yon bon gato ou chokola, menm plèzi yo sa a, i ka dire yon bon tan, yon bon moman, men i pa ka dire pou toutan. E se parèy pou tout sa ki egziste. Gen de bagay ki pa dire trè longtan. Kou an yon papiyon, si w pran yon papiyon, papiyon pa viv lontan. Si w pran yon flè, flè a gen sezon li. Hein, si w pran yon pil mouchwa eksetera. Gen de bagay ki dire lontan tou, pa egzanp lè w gen yon kay, kay la ka dire plizoumwen lontan, lè montay, lè flèv. Neanmwen, menm bagay sa yo m sot pale de yo la a, y ap fini inevitableman pa disparèt. E se pou rezon sa a, lè ou rezonab, ou eseye konnen la reyalite de mye zan mye pou ou genyen de mwen zan mwen datachman, pou ou pa atache a anyen. E se a sa ke nou ap ede ou. abitye apremidi a. Paske plis ou gen atachman, plis ou soufri. Plis ou atache a yon moun, plis ou soufri lè moun sa a disparèt. Hein? Si ou atache a yon moun, ou gen dwa resevwa yon movèz nouvèl de moun sa a, epi kon ranse ou te ka pase nan plas moun nan. Ou fokris tansyon, ou fè yon yon emosyon. Paske poukisa ou atache ak moun nan e lè pou gen atachman ebyen ou ap soufri. Si yon timoun atache a yon jwèt, l ap desi, l ap enève si pèdi jwèt sa. Si w atache a lajan w, lè w pa gen lajan ankò w ap fou, ou kay vole. Si w atache w a yon zòn. Ebyen wap tris lè ou pou gen ki gen moun ki atache a kote ou rete hein depi yo pa la nan kot nan zòn nan yo santi yo gen pwoblèm donk lè sa a depi ou pa nan zòn nan tou wap soufri si w atache w tou a yon prensip oubyen a yon ide wap fristre si yon moun a byen fè konèt ide sa a ke w pat vle lòt moun konnen si ou pa gen atachman. Tout bagay ka rive, ou pap tris, ou pap desu, ou pap fache, wap di koza sa. Se sa nou rele lenpèmanans. Soufrans ou ensatisfaksyon, mwen vle di w ke pa gen anyen ki kapab konplètman satisfezan, pa gen anyen ki kapab plezan a san pousan. Tout bagay gen ladan yon pa de soufrans nan lavi, menm lè meyè choz, paske tout bagay gen limit, Kèlkeswa sa ou vle fè, ap toujou genyen dè enpèfeksyon. Lè w ap viv yon moman ere, kote tout bagay sanble mache byen, konnen ke sa p ap dire trè lontan. Si w konnen de lajwa, se paske ou te konnen lapenn avan. Menm si lemonn te antyèman pou ou e ke ou te kapab fè tout sa ou vle, w ap toujou twouve kèlke choz ki pa mache byen. La sèl manyè pou yon moun ka santi w kè w kontan toutan, ebyen se pou w pa ta janm gen anyen, se pou w pa ta janm fè anyen konsènan lè plèzi, se pou w ta kontante w di minimòm pou w viv, e ankò e vrèman w ap gen de maladi, de aksidan e dotre pwoblèm. Lè yon moun saj, ou wè klèman Ke y gen partou e dan tout bagay la soufrans ou lensatisfaksyon. E se pou sa ke nou bezwen rete pri trankil e ke nou bezwen santi nou byen avèk kontante nou avèk peu de bagay ke nou genyen.

Se pa yon motosiklet la pa egziste pa li menm. Nissan Patrol la pa egziste pa li menm. Toyota Thunderbird la pa egziste pa li menm. Men se juste yon asanblaj de petit pyès ke l ye. E se parèy pou tou. Menm ou menm k ap koute emisyon apremidi a, ou pa egziste pa ou menm. Ou se rezilta de yon pwosesis natirèl e tout kò ou anben se yon ansanm de patikil menm jan kò an se de pyès m pale de ki te konstwi machin nan, ki konstwi moto a, ki konstwi bekàn nan. Ou gen zye, ou gen dan, ou gen cheve, ou gen zo, ou gen chè, ou gen san, ou gen grès, etsetera. Lè ou aprann byen fè fas a la reyalite, ebyen w ap wè ou bezwen gen mwens dezi, paske w ap konprann ke tout bagay ki egziste yo pa lòt bagay k yn swit de koz e de rezilta. E w ap konnen tou pa gen moun ki ka fòse lè choz a se pase toujou jan l ta vle a. Anpil fwa w ta renmen wè tèl bagay fèt tèl jan, men se pa tout fwa ou e gen de lè i pi bon menm lè w pa jwenn sa w te vle, sa w te swete. Paske tout sak rive pa depann d'une seule chose. Et dans l'autre sens, anben nou pa ka evite tout bagay nou pa vle. Plis ou gen dezi, plis wap rankontre pwoblèm. Paske bagay yo pap pase pratikman jamè jan ou ta vle l la. E se pou sa, mye ou kontante w de sitiyasyon an yo jan yo rive a, mye wap santi ke ou byen. Se sa k fè, nou toujou di w, pa fè moun sa w pa ta vle moun fè w. Oubyen ankò, fè pou moun tout sa w ta renmen yon moun ta fè pou ou. Pa fè anyen ki ka rann lemonn envivab. Si tout moun ta va aji menm jan ke ou, oubyen si tout moun ta va anvi fè menm jan sa w ta fè a. Fè de preferans sa ki ka rann lemonn meyè si tout moun oubyen anpil moun fè l jan w ap fè l la. Donk sa vle di ke si w pa vle yon moun vin nan sal devan pòt ou, pa sal devan pòt li. Si w pa vle yon moun vin file madanm ou, pa file madanm li. Siw pa vle yon moun vin file mariw enben pa file maril sa vle di ke ne fè pa kelke choz a otrui ke tu n'apresirè ke lon te fas se la a wi bagay la sanble avèk èy pou èy dan pou dan an se pa vrèman yon lwa de reprezay e lwa de koz a efè a ke yo rele karma a e fidèl oditè. Lwa Karma a se yon sòt de lwa de koz a efè, men gen moun ki konsidere kòm yon lwa de reprezay paske e vrèman e kòmsi tout sa w fè w ap peye. Men mwen menm m pito wè l non sans, jan anglè a di a,

Pa genyen aza vrèman, pa gen sò, chacun récolte ce qu'il a semé. Se sa wi. Chacun récolte ce qu'il a semé. Ou gen dwa wè yon timoun piti, w ap di kisa timoun piti sa fè l ap peye. Aparaman ou gen rezon, men èske ou konnen sa paran li te fè? Èske Paris te poze des actes d'amour ou byen des actes de non amour? Ou pa pral di m konsa ke se chak moun ki peye sa w fè. Men ou bliye tou si la bible di. Lè yon moun peche, non sèlman Bondye ap pini l, men tou pitit pitit moun nan jiska lakatriyèm jenerasyon. E pa mwen ki di l non. Ale nan Egzòd 20 vèsè 5 b, Detèwonòm 5 vèsè 9, Labib di l ap pini jiska lakatriyèm jenerasyon. Se yon bagay ki parèt enjis e revòltan, paske timoun piti a pa fè anyen pou l ap soufri konsa. Men, ou bliye lè yon timoun fèt, si timoun nan pran nesans omilye de moun ki sanble avèk li, hein, sa vle di ke sa w ap viv aktyèlman an, se rezilta de ak ke w te poze oubyen de pa, de rezilta de ak paran w te poze. Si w pran David pa egzanp, nan labib, li te komèt adiltè. e adiltè sa a te pouse miche komèt krim menm. Hein? Paske gen de peche ou konn fè ladan, li konn antrene ou fè lòt peche. Paske imajine ou wè pran madanm yon nèg, epi nèg la deside tiye ou e ou gen prèv ke nèg la vle tiye ou. Ou pap vle mouri. Ou ap al tiye nèg la. Non sèlman ou komèt adiltè a men ou komèt yon mèt tou. Oubyen yon asasina. Apre sa pou di a, m pa te pou fè sa. Ou konprann? Donk sa vle di ke gen de konsekans. Gen de sa w ap viv nan vi sa a. Reflechi byen pou wè si se pa ou ki atire malè sa yo sou ou.

Ou konprann? Swa lè li an, menm si nou pap fè yon emisyon biblik apremidi a, lè w li Jan 8 vèsè 1 a 11 ki ki ap ki ba w istwa fanm adiltè a, Jezi te bay yon doub repons. D'une part, li te tonbe ap ekri atè a. de lotr, i pa jije, i pa kondane, i padone. Poukisa Jezi t ap ekri atè a sou konnen? Ou pa janm chèche konnen sa. Paske lajistis objektif èt alèv lè sa. Pou sa fanm nan te fè kòm adiltè, ak yo endelebil. E sa ke Jezi Kris t ap ekri yo nan tè a. Men kant o se konsekans spirityèl de son ak, se a di konsekans ki pa terès yo, Jezi Kris te chaje l de yo, I padone l pou yo, I remèt li de yo. Sa pa vle di ke Li efase fot la o sans absoli. Ha, se sa wi pou konprann. Lè w wè ou te kriminèl pa egzanp, ou te bòkò, ou te sesi, ou te sela, w ale ou di w konvèti. Ou konvèti, pa gen pwoblèm. Jezi pote fado yo pou ou, peche yo pou ou, tout krim ou te konn fè, tout moun ou te konn pike yo, tout lajan ou te konn fè mal, ok pa gen pwoblèm. Men si w chute, I tounen tout gagòt yon bò ankò. An wè yo te la, yo pa t efase. I p chaje I de yo, I chaje I de kwa men kwa I pa kraze I non, I pa boule I non. Si w tounen nan gagòt ou ankò, pi gò w di sa zewo koumanse, w ap retounen a zewo. Non, tout gagòt ou te fè a, tout tonbe. E, gen yon vèsè biblik menm m pa sonje l, ki di konsa, bon pito w pa te janm mete men nan pat la menm, si w te konnen. Donk, sa vle di ke nou bezwen panse detanzantan sou. ak ke n ap poze yo sou konsekans ak sa yo ap genyen inevitableman sou nou. Ou la? Mwen m pale de la maturation de la cause. Kèlkeswa jan w aji a pa bat kò w zanman. E sa k fè mwen menm m grandi anpil. Lotrejou genyen yon animatè radyo ki poze m yon kesyon. M pa konnen pou ki poze m kesyon an. Li di, Dwayen, Mwen devlope yon sajès sè dènye tan, m ta renmen ou banm sekrè a. Hein? M ta renmen ou banm sekrè a. Mesi chak jou map mande Bondye sa, kwè Salomon. Pi banm lespri de disèneman. Ou konprann? Pou m konnen ke tout aksyon map poze nan lavi sa, map peye l. Hein? m ap peye l yon fason ou yon lòt. Si w fè byen, ou mèt tann Bondye ap pèmèt ke w benefisye byen sa a. E gen de lè ou wè w echape an ba yon kalamite, gen de lè ou echape an ba yon pyèj, anben se yon byen ou te mete labank. Se bon aksyon ki anpil konsa wi ki fè Bondye wè twòp moun apre pèdi si ou peri enben i konsève w pou lòt moun kontinye benefisye de lajès ou de bonòmi w de bonte w ou konprann? Se ke nou tout k ap koute m la apremidi a nan emisyon an bezwen si de sa. Kèlkeswa aksyon ou poze, l ap gen yon efè aveni. Nan yon sans oubyen nan yon lòt. E sa k fè m toujou ap di nou.

ki pa gen esepsyon ou konprann se la wi se la jistis divin la jistis enfayib e se nan lojik sa lotrejou m te di sa yo te kòmanse fè diskisyon sou li nan kèk baz apre yo vin ravize yo gen nèg ki te di yo pa dakò la doyen an di yo pa vann yo pa ka vann jistis yo pa ka achte jistis jan jistis ap vann konpatrechou apre yo ravize yo di men nèg gwo tèt sa e gen rezon wi. Lè y vin di nou ke yo ka vann yon pwosè, yo ka vann yon jijman, ou ka achte konsyans yon jij. Men jistis la, moun ki gen pu jwenn jistis la, menm si yo pa bay li anndan tribinal, l ap jwenn li nan la nature, l ap jwenn li nan lavi. Li enposib pou yo vann jistis. Li materyèlman enposib pou achte jistis, paske se pa yon bagay ki ka vandab, e pa yon bagay ki mezirab. Lajistis divin est infaillible, e se sa a wi, nan mond oryantal la yo pale de karma. Gen de bagay ou wè yon nèg ap sibi nan lavi, se sa li te fè lap peye, oubyen sa paran li te fè. Yon sèl jan pou w pa peye sa paran w te fè, se si ou dans la lumière, se si ou dans la droiture. Se sa. Se yon verite otomatik sa a ye. Ou konprann? Se yon metalwa menm. La a, chak grenn moun k ap koute m la a bezwen pran responsablite yo. Pou yo konnen ke lè yo gon ba malè ki rive yo, lè yo viktim de yon bagay se pou yo di konsa ke se premye, se pa moun pou yo bay responsablite. Premye kesyon pou poze tèt ou, ki sa m fè pou m merite sò sa a, bagay sa k rive m nan? Paske entèl ta twò piti pou l te fè, pi te fè m mal li fè m nan si m pa te fon bagay ki te atire mal sa a vè mwen.

Ou konprann? Chak ak ke nou poze jenere yon konsekans e yon efè. Nou bezwen konnen sa. E sak fè m pale de responsablite. Nou toujou ap kache. Wè Adan te sere se pa mwen se Èv. Èv menm se pa mwen se Adan. Depi a lorijin, lòm pa janm vle pran responsabilite. Mwen papa m te aprann mwen bagay defen, li di menm si y ap ray pini w, ou fè yon bagay, pran responsabilite w. Mwen m ray moun lach. Bon sa m pi ray la se lè m wè chèf lach. Chèf pè pran desizyon. Ou fè tout dlo kouri nan venn anmla sa hein lèm wè chèf pè a pran desizyon ou gon pòs de responsablite se oubyen ou la oubyen ou pa la lè moun fè yon demand se ou ki jij ki pou analize demand nan. Pou konnen si w ap akòde l oubyen si w pap akòde l. Ou pa gen pou pè pran desizyon. Ou pa gen pou pè lè zon di. Donk responsablite a e an rapò avèk le nivo de konsyans de l'aktè. Sa vle di ke ou pa ka triche non avèk lanati. Sa vle di ke ou wè lè yon moun fè yon bagay ki mal pa gen pou pa pa pa pa ba tèt ou pwoblèm ou mèt tann tann pou wè si sa ap rete konsa tann pou wè ou pa wè gon bann nèg ki peri byen bonè hein ou tande nan gad yon pakèt bagay apre sa ou tande lale li gen pwoblèm tèl malè a rive tèl sesi tèl sela. Hein? Sa vle di ke juj la, premye juj la, e sa ka toujou di se konsyans. Pase, yo di ou pa goun juj eksteryè a vre kap sanksyone. Se ou menm fas a sa ou fè a. an reyalite. Menm lè w fè yon bagay ki mal, yon jij libere w, konsyans ou li menm li mete w nan prizon. Ou pase nan paswa jij la, ou bay yon monnen, ou ale, men e konsyans ou? Pa mande Bondye se lajan san menm w ap manje. On recolte ce que l'on sème. Rien de plus. Ou konprann? Se pa kesyon de destin ni fatalite. Se kesyon de peze ak ke wap fè pou konnen ke pa gen anyen wap fè kap rete enpini. Pase lwa a de koz a efè a ranvwaye lòm fas a sè zak. Ou dwe aprann de erè w, korije. Lè w fè yon fot, ou mande padon. E pa sèl padon pou mande, otan ke w kapab repare fot sa, pou ede moun nan, pou fè reparasyon an, se sa k ap pi bon pou ou. Ou konprann? Se lè sa a vrèman w ap libre. Hum ou bezwen konnen sa. Anpil fwa lwa enfayib la li konn pran ti tan wi. Ou konn pa wè ke moun nan viktim la menm ou konn di gwa la ke eske gon Bondye vre? Si te gon Bondye entèl pou jan entèl kriminèl, pou jan entèl ap fè moun mal, entèl ta frape deja non.

nan emisyon aprè midi a. Pa bliye w ap koute emisyon Konesans sou la lwa, son emisyon de vulgarisation des notions du droit ki montre w le permis et l'interdit. Nan emisyon sa a, nou fè dwa pur avèk ou, konsa tou, nou konn pran e kèk leson de moral nou e vini avèk li pou nou ede w e konprann la sagesse divine

Hein? Gen moun ki menm di se te le plus grand sage de tous les temps. Ou sonje, e lò ap li nan la Bib kote la Bondye te mande Salomon, lè la pray, i ta pray mete i o trône, i te mande ki sa i te swete kòm kado, i te di, e se sa mwen m toujou mande wi, chak fwa m pran pwomosyon, m mande l'esprit de discernement pou m ka distenge le bien du mal. Paske w gwo responsablite lè w nonm di se jij ou ye wi. Lè w di se jistis w ap atribiye. E sa fè m toujou pran prekosyon pou m di w mwen menm m rann jijman. M di yon verite jidisyè. Men vye ti mwen pa te ka bay jistis san m ye pou m bay jistis la. M rann yon jijman, m di yon verite jidisyè. Ou konprann? Salomon ki te gen 2 fanm, 2 pwostitiye ki te ap dispite. de la matènite de yon nouvo ne yo chak di timoun nan se pou yo ye kounye a Salomon te gen pou deside kiyès nan 2 fanm yo li tap bay timoun nan kòm tou le 2 fanm yo tap tire nan kòd yo tap rivalize dagiman Salomon te gen rekou a yon astis pou li te depataje yo. Li di, Bon, men sa m ap fè. M ap pran epe a, m ap fann timoun nan an de, nou chak a pran moso. Hum! Tèt chaje. Tèt chaje. Ou tande sa Salomon, le roi d'Israël, mil an avan notre è, te pwopoze a medam yo? Hum! De fanm ki te sot akouche. ki te vin enplore jistis. De timoun te fèt, men gen youn ki mouri a la nesans. E, pa gen youn nan fanm yo ki te ka reklame avèk prèv ke tèl timoun te pou li, lè a sa pa te gen koze adn. Pa te gen koze adn. E wa a, li te di, bon, m ap koupe timoun nan an de. M ap ban nou chak mwatye. Premye fanm nan asepte, men dezyèm nan di bon, pa gen pwoblèm, ou mèt bèy li. Olye pou m ta wè pou fann timoun nan, ou mèt bèy li. Salomon felisite dezyèm dam nan epi li remèt timoun nan paske li di si w pa vle timoun nan soufri, se lensten matènèl ki pèmèt ou pale konsa. E se depi lè sa, depi lè Salomon te fin aji konsa, tout jijman ke yon jij pran san riz ni britalite, men avèk de bokou de pèspikasite, enben yo di sa son jijman ekitab, yon jijman ala Salomon, oubyen yon jijman de Salomon. Men, mwen menm, kòm jiris, m pa pral di Vrèman, ke Salomon te fè yon grann prèv de sajès lè l te refè l konsa! Èske Salomon pa te gen lòt bagay, lòt astis, lòt jan li te ka pase, ou konprann, pou l. Depataje medam yo hein sak te fè medam yo ap diskite pou timoun nan ki mobil se lanvi yo tulo 2 ta renmen manman timoun nan hein lè 2 moun ap diskite pou yon tèren se lanvi chak moun ta renmen se li ki mèt tè a. Hein an palan de sa minis jistis la très a cheval wi pou nèg kap monte mal a otèren hein lè de moun ap diskite pou yon pòs se lanvi humm sila ta renmen direktè sesi sila ta renmen direktè sela. Lòt eleman pou konsidere ankò, se santiman pa rapò a lòt. Sa vle di ke yo konvwate timoun nan. vra manman an, li santi vant li ap tranche. La Salomon di l ap tiye timoun nan, li pito di ba lòt la li. Ou konprann? Men èske nan la vrè vi, Sa ta pral gen sans. Se sa a wi. Se sa map analize. Timoun nan ki, madam nan ki di yo mèt koupe la. Bon natirèman yo wè son kriminèl li ye. Se paske li konnen li pale k manman timoun nan. Ou konprann? Men astis la, m wè Salomon te ka pase nan yon lòt fason. Wi, li te ka pase yon lòt fason. Wi, li te ka pase yon lòt fason. Li te ka, pa egzanp, eee...

Men sa map fè, map pwopoze yon astis. Yo te gentan di bon, olye lèy di pou y tiye timoun, yo te gentan di bon, map ban nou toule de timoun nan, men kouman wap fè y. Wou, premyè dam nan, wap gen timoun nan pou yon semèn. Ou menm wap genyen'y pou yon semèn apre. Kon nèg ta vle wè sa yap di. Sa ki vle gen timoun an ki konnen pa pou li a. Li tap gon sèten satisfaksyon. Li pase de zewo a mwatye. Men sa ki. La vraie mère Alors sak konn ti moun nan pap wè lap di wi men la vraie mère la bay santi ke puiske li pou li ti moun nan se pou li ye soti nan 1 pi tonbe nan mwatye li menm li ta bay santi yon an santiman denjistis li pa tap dakò e li tap menm pè Pou lòt dam nan pa tiye pitit èy. E se la wi Salomon te ka twouve yon verite tou. Lòt la t ap kouri di, Wi, wi, wi, m dakò. Yon semèn pou yon semèn pou li. Poukisa li dakò sou konnen? Paske li konnen timoun nan pa pou li. E li te gentan pwobableman fè y mal. Pou li di, Nou tou le de ap pèdi. Men dezyèm manman an ki konnen timoun nan pou li a, li menm li te gentan di, Li pa dakò. Li pa ka kite timoun èy ale nan man fi a, paske li pa vle pou malè rive timoun èy. La sa Salomon te ka gen yon limyè sou e sa li t ap chache a tou. Antouka de tout fason nan epòk la se sa li te ka itilize, konnye a nou gen tès adn avèk dènye lwa ki soti konnye a e si yon nèg di yon timoun pa pou ou, bon si yon nèg marye depi lontan la lwa te toujou di ou konnen ou pa te ansent yon fanm sò ou gen de twazan deyò Gen nèg ki chili la ki gen 2 zan chili ki pat kite fanm ansant ki tande yo gon madanm a ou fenk akouche nèg a gen 2 zan chili madan li fenk akouche kòman li fenk akouche a ò la syans doktè map demantim yo pa kwè nan doktè yo pa kwè nan sa yo rele pèdisyon. Donk si nèg Maroc gen dakò e si Maroc gen 2 zan chili 3 zan chili oubyen brezil apre ou ou fèk akouche men monchè fò ou di pou ki moun pitit la ye ou konprann fò ou di pou ki moun pitit la ye. Donk sa vle di ke vreman se enpotan pou nou mete yon seryozite e nan bagay yo. Donk sa vle di ke si w ap griyen dan w, si w nan debouch, si w nan vagabondaj, ou pa kab tann rezilta. Paske menm o pwen de vi biblik yo di w Bondye pa mete gras sou kras. Donk se sa ki lalwa de koz a efè a. Hein se sak rele jistis enfayib la. An nou mete yon pwen nan emisyon an, se sam te bezwen trete. Nou kontan deske nou te gen okazyon devlope pou ou jistis enfayib la, sa yo rele lwa de koz a efè a.